Bonjou bonswa zanmi chèf èv yo kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye m konnen deja depi nou wè m chita sa vle di ke se ribrik ti koze ak chèf èv ki rantre lakay nou jodi a jan m toujou di l nan entwodiksyon videyo m yo mwen toujou renmen mande nou kòman nou ye kòman lespri nou ye kòman panse nou ye èske nou toujou kenbe vayb pozitif ki kapab fè nou rive atenn objektif nou nan lavi paske pa bliye Lavi pa fasil, jan moun yo chante l jodi an lavi pa fèt kado, donk anpil fwa se bren nou ki pou pèmèt ke w kapab kenbe e kapab kanpe. Donk se sa k fè chèf Èv toujou renmen pou l mande w kòman lespri w ye. Donk jodi an mwen vrèman kontan pou mwen te lakay ou avèk yon nouvo videyo. Videyo sa a se yon ti chita pale, jodi an m vin pale ansanm avèk ou antanke paran sou seksyalite, jan nou kapab di l nan bon kreyòl la. Tit video a jan nou gentan wèl comment parler de sexualité à son enfant. Donk ou menm ki se paran, ou menm ki aspire a etre paran, ou menm ki gen yon timoun ke wap leve ki petèt pa pitit zantray ou, men li se ti frè ou, ti sè ou, ti neve ou, ti kouzen ou, ti nyès ou kanmenm, men sa vle di ke ou jwe kelke pa wòl paran. Youn nan rezon ki fè ke mwen vle abòde sijè sa a jodi an, se paske mwen rann mwen kont ke dan le pase, avèk nou menm ki nan jenerasyon sa a ki gen laj mwen, anpil paran, mwen pa di tout, men anpil paran pa t konn pran tan yo pou abòde sijè seksyalite ak pitit fi, pitit gason yo. Petèt paske yo te jennen, petèt paske yo pa t fòme ase, petèt tou paske yo te twouve ke se yon bagay ki twò dekòlte pou yo pale de seksyalite avèk pitit yo. Donk, se sa k fè jodi an mwen twouve ke nesesè pou m ankouraje ou menm ki ap swiv chèf Èv pou pran konsyans de erè paran w te fè dan le tan pou pa fè l jodi an. Paske li enpòtan anpil pou w pale de seksyalite ansanm avèk pitit ou. Paske pa bliye, sa w pa fè a, Antouraj ou ap fè l, entènèt la ap fè l, rezo sosyo yo la pou sa, e lè yo fè l, yo fè l nan move fason, yo dekoura, yo, kòmsi, yo vire tèt timoun nan, nan fason ke yo fè l la. Donk, si ou menm ki se paran kap gade m jodi an, ou gentan pran konsyans, ou chita, ou pale ak pitit ou, ou chita, ou konn kòman pou fòme tèt ou, pou fòme pitit ou, oubyen pou enfòme pitit ou de yon seri de bagay, m garanti w, mond lan pap kapab krabinen lespri l, mond lan pap kapab detounen l de dwa chemen. Donk se wòl ou antanke paran jodi an pou pale de seksyalite ak pitit ou, bagay ke n pa t jwenn lontan. Mwen rive nan refleksyon ke m ap fè an enimere kèlke pwen ke m pral rive site pou nou, men an gwo nou pral fè devlopman an e ou menm apati de sa ke m pral di yo, Ou pral petèt kite yon kòmantè, ou pral petèt kite yon kòmantè pou di men kòman w wè l, pou di men kòman w abòde sijè a, pou di ok chèf Èv, sa w di an m pran, men sa m ajoute sou li, e konsa w pral pataje l avèk lòt zanmi ki petèt pa konn kòman pou yo fè kèk bagay avèk timoun yo. Youn nan bagay pou pale de seksyalite avèk timoun ou ke w dwe konnen, ou pa oblije yon ekspè pou pale de seksyalite avèk pitit ou. Lè m pale de ekspè, donk se dire ke M pa oblije se yon moun ki te fè etid sou la seksyalite pou m konnen kòman pou m pale de seksyalite avèk pitit mwen. Paske pa bliye, lavi se yon lekòl. Donk, otan ke w ap viv, otan ke w gen eksperyans, otan ke w ap tande sa k pase, se otan ke ou menm tou w ap ranmase ase de bagaj pou kapab transmèt kèk fòmasyon oubyen enfòmasyon avèk desandan w yo. Donk, ou pa bezwen t al lekòl pou pale de seksyalite, sèl ou gendwa pa konn twò kòman pou ou parèt devan timoun nan pou w abòde sijè a, men gen liv pou sa. E se sa k fè m toujou ap ankouraje moun ki suiv Chèf Èv yo, pa sèlman chita sou rezo sosyo pou w ap gade moun ki p ap itil ou anyen, ki p ap enspire w anyen, men al fè rechèch sou YouTube, Al fè rechèch sou sou sou lòt platfòm yo, sou lòt sit ki la pou sa, pou konn kòman ou kapab abòde yon seri de sijè, ke se swa avèk timoun ou oubyen avèk yon lòt moun ki nan antouraj ou, paske li enpòtan, paske lavi se yon lekòl, w ap enfòme, w ap fòme de tan zan tan. Donk li enpòtan pou ke w chèche konnen ki jan ou kapab pale de seksyalite avèk pitit ou, ou pa oblije yon ekspè pou sa. Dezyèm bagay ke m jije ki trè enpòtan nan. kesyon kòman pale de seksyalite a son anfan, li mande pou ke ou kapab yon moun ki onèt, être honnête. Yon moun ki onèt, sa vle di ki sa? Lè map pale de sijè seksyalite avèk pitit mwen, mwen dwe onèt nan fason ke gen bagay ti moun nan ka chwazi poze m kesyon, mwen pa oblije di ti moun nan non m pap di l oubyen non e li pat gen dwa poze m kesyon sa. Mwen dwe onèt pou m di timoun nan, ok cheri, c'est une très belle question. Kesyon w poze m nan li enpòtan anpil, m te gen pou m te pale de sa ansanm avèk ou, men m poko byen enfòme de li, m apral fè yon rechèch. Donk si w pa konnen kesyon timoun nan poze w la, ou pa oblije bafwe l, ou pa oblije ba l manti, ou pa oblije pouse l oubyen pou di l ke pou ki rezon w vin pale de bagay sa ansanm avèk mwen. Donk li enpòtan pou ke ou onèt. Timoun nan poze w kesyon an, antanke manman, antanke paran, antanke titè, ou pa ko gen repons lan, di timoun nan ke li poze w yon bèl kesyon, ou kontan paske l poze w kesyon an, men gen bagay ki enpòtan ke l ou dwe di l e ke ou pa vrèman asimile yo, ou pa vrèman two konnen yo, di cheri, ban m al fè yon ti rechèch, ok, m ap vini avèk repons lan pou ou. Ou ka petèt ba l yon deadline, ou kapab di l ok, next month, Map pale ansanm avèk ou. Ok. Oubyen ou gen dwa di timoun ok weekend pwochen nap chita pale sou sa. Ou kapab abòde sijè sa avèk yon lòt paran pou konnen kòman li te pale avèk timoun li an epi ou menm ou vin pale ansanm avèk paw la tou. Se sak fèm di ke lavi se yon lekòl ou pat fèt tou konnen donk pa bliye de jenerasyon an jenerasyon de jou an jou gen de bagay kap vini de nouvo timoun nan ka vin sou sa ansanm avèw epi ou menm ou pat konn kòman pou te reponn li ou dil wi wap vin avèk repons lan pou li Donk sa pale de onètete w antan ke moun ki ap leve timoun nan. Twazyèm bagay ki enpòtan, il faut tenir compte de son âge. Tenir compte de l'âge de timoun nan genyen pandan ke w ap fè edikasyon seksyèl li, li trè enpòtan. Paske nòmalman, sa m pale avèk pitit mwen ki gen katran, mwen pa pale l avèk pitit mwen ki gen uitan. Ok? Pa bliye edikasyon seksyèl li kòmanse depi tou piti. Gen anpil moun ki fè anpil erè ki toujou di a timoun nan e timoun li ye l poko fòme kòman pou m al pale de seksyalite ansanm avèk li a. A ben se la a w ap fè fot paske sa w pa vle di l bonè a li gentan tande l ayè. Li gentan wè l sou tablèt la, li gentan wè l sou rezo sosyo yo paske m konnen gen anpil paran ki jis lage yon telefòn nan men timoun nan, yo kite l fè rechèch li vle, yo kite l peze bouton ke l vle, li tonbe sou nenpòt ki bagay a nenpòt ki moman. Donk sètadi ke pa bliye ou pap fè edikasyon seksyèl li, ou pap pran tan pou pale ansanm avèk li, men w lage yon vye telefòn nan men l ke l ka deboure l lè l vle. Telefòn pa w la li pa gen kòd sou li, ou gen yon ekip bagay ke w ap resevwa oubyen w ap gade, epi timoun nan manyen l, li tonbe sou nenpòt bagay. Vwala ke w pa t konn fè edikasyon seksyèl timoun sa a. Epi l tonbe sou yon bagay, kounye a lè l ap gade l, li otomatikman fè yon enpak nan panse l, paske tout sa ke w gade avèk zye w ki se imaj, li kite, li voye yon ond kèlkonk nan panse w, keseswa negatif oubyen pozitif. Donk se sa k fè li enpòtan, pandan ke m ap di w kòman pale de seksyalite avèk son anfan, li, li enpòtan pou konnen ki laj pitit ou a, pou konnen ki kesyon ke Ou dwe reponn ki kesyon ke ou ka fon ti tann, ki fason ou dwe reponn kesyon sa, ki fason ou dwe reponn tèl lòt kesyon. Si w gen diferan timoun ki nan diferan tranch daj, li enpòtan pou konnen sa w pale avèk timoun ki gen dezan, twazan k poze w yon kesyon, se pa menm repons lan ke w pral bay yon timoun ki gentan gen sizan, setan, uitan. E se pa menm repons lan non plis ou pral bay yon timoun ki gentan nan laj pibète, trèz, katòz, kenzan. Donk li enpòtan. Pou konnen laj timoun nan avan menm ke w pale ansanm avèk li de sijè seksyalite pou konn kòman w ap abòde l, ki repons ke w ap ba li. Pandan ke w ap konnen ki repons ke w ap ke w ap ba li, ba l repons ki vrè, ba l repons ki klè. Paske se ou menm ki manman l, se ou menm ki paran l, se ou menm ki ap fè edikasyon l, li pa enpòtan ke se deyò li pral jwenn repons lan. Bat pou klè, bat pou presi. Bat pou bal verite. La onètete a vin rantre ladann ankò pandan ke wap teni kont de tranch laj timoun nan pou konnen kijan pou pale ansanm avèk li. E yon bagay ke w byen ou dwe konnen antan ke paran. Kèlkeswa timoun ki vin poze w yon kesyon, menm si l pa gen vrè repons lan, men l gen yon ide. Se sa nou dwe konnen. E se sa anpil fwa paran nou yo dan le pase pa t konnen. Kèlkeswa timoun ki abòde yon sijè ansanm avèk ou oubyen ki vin poze w yon kesyon sou yon bagay kèlkonk, li konnen yon bagay deja de li. Li tande pale de li. Li wè l kèlke pa. Li tande pale de li nan lekòl la, nan legliz kote l frekante a, nan anviwònman kote w kite timoun nan al jwe kay lòt moun nan. Li tande pale de li. Ok. Sou rezo sosyo yo oubyen sou YouTube, sou Facebook oubyen nan tablèt ke w ba li a, li klike kèlke fwa sou yon bagay ke li jwenn e ke li li ap nouri, l ap gade petèt e ke l bezwen bon repons nan. E lè timoun nan vin kote w li vin dèyè bon repons lan, pa repouse l. Pran tan w pale ansanm avèk li. Paske yn fwa ke, m ap redi l ankò, yn fwa ke yon timoun vin poze w yon kesyon sou yon bagay, li deja gen yon lide. Menm si l pa vrè. Menm si l pa klè. Men l gon lide. Donk, lè l poze w kesyon an, antanke paran sa w dwe fè, poze l kesyon sou kesyon l poze w la. Ok? Timoun nan mande w, manman kòman m fè fèt? Kote m te soti? Poze l kesyon pou wè èske deja li wè yon bagay nan yon liv? Èske deja l tande yon bagay nan lekòl la? Èske deja li wè yon bagay sou telefòn ou an ki fèl vin poze w kesyon de sa. Kounye a se a pati de repons ke l pral ba ou a, ou pral gentan gen yon lide de sa ki nan mind timoun nan e ou pral eseye byen reponn kesyon sa a pou w retire sa k te nan tèt li avan ki petèt pa t bon e ki pa p bon pou li a lavni. Eske nou konprann? M konnen tout moun k ap swiv Chèf Èv se moun ki entèlijan e se moun ki fòme, donk nou byen konprann egzakteman kreyòl pale, kreyòl konprann. Lòt pwen m jije ki enpòtan lè n ap pale de seksyalite avèk timoun nou yo, fòk nou anplwaye lè mo jis. Anplwaye lè mo jis vle di ki sa? Pa kite pitit ou a nan konfizyon. Pa kite tifi w lan, ti gason w lan, nyès ou a, neve w la nan konfizyon avèk kesyon l ap poze w. Timoun nan vin poze w yon kesyon sou yon bagay, anplwaye mo jis pou w reponn li. Tankou nan kilti nou, nan edikasyon yo fè pou nou nan peyi nou antanke Ayisyen, paran yo gon mòd yo itilize yon lòt bagay pou yo reponn yon bagay. Timoun nan wè w toutouni, li mande w kòman sa rele. Ou di timoun nan sa rele doudoun. Oubyen ou di timoun nan sa rele, m pa konnen, machin. Oubyen ou ba l yon mo kèlkonk paske nou konnen yo, nou konn tout sa m vle di yo paske nòmalman anpil fwa Lè timoun nan poze w yon kesyon sou sa l gen tan wè a, ou jwenn mwayen ou bafwe l, ou ba l yon manti. Lè ou bay timoun nan manti an, in fwa ke li li te gen tan gen yon ide, menm si l pa t gen non an, menm si l pa t gen non an, l al poze yon lòt timoun lekòl li kesyon, e timoun sa li menm ki deja gen tout eksplikasyon nan tèt li, li vini li bay timoun ou an yon repons. Ou pa gen tan, ou mete timoun nan nan konfizyon. Donk ou menm antanke paran. Antan ke w kòde ou dekòde. Paske sa m vle fè nou konprann nan videyo sa a jodi an ke m fè a, sè ke sa w pa vle di pitit ou a, l ap jwenn yon lòt moun deyò k ap di l li. Ok? Sa w pa vle di pitit ou a, l ap jwenn yon lòt moun deyò k ap di l li. E lè l jwenn yon lòt moun deyò ki di l li, li twouble l. L ap vin wè ke w nan manti ansanm avèk li. Bat pou w toujou pran avans sou kesyon pitit ou ap poze ke l pral poze deyò tou. M garanti w, lè w bay pitit ou repons egzak la, klè, vrè, san pase pa chemen kwochi an teni kont de laj li, timoun nan p ap fasil pou l al poze kesyon deyò. Oubyen menm si y ap pale de sa deyò, l ap fasil pou l di men sa manman m te di m, men sa papa m te di m, men sa m konnen de sijè a. Donk. Ou menm kap gade m la jodi an map di w pa mete pitit ou nan konfizyon lè l poze w yon kesyon. Itilize les mots justes pou w pale avèk timoun nan. Ok, donk li enpòtan jodi an pou w konn sa. Lè w ap fè edikasyon seksyèl timoun nan, lè w ap pale de seksyalite avèk timoun nan, pa mete l nan konfizyon. Ba l mo a jan l ye a. Paske entènèt la disponib, liv yo disponib, e sitou ou menm kap viv aletranje, Kote ke edikasyon vle bay timoun nan anndan lekòl la yo dekòde l pou li. Anndan lekòl la yo montre l li ka fè si, l ka fè sa, l ka fè sa, li pa oblije tande paran. Donk ou gen, ou dwe gen yon longè davans sou lekòl lan nan fason ke w ap pale avèk timoun yo e fè timoun nan zanmi w lè w ap itilize mo jis lan pou montre l ke se ou menm ki gen meyè fason ke w kapab enstwi l, meyè fason ke w kapab edike l seksyèlman. Paske anpil fwa si w pa ap gentan fè timoun sa atache avèk ou, pou l kwè nan ou, pou l renmen ou, pou l konnen tout sa w di l se verite, li fasil lè ke l deyò a pou l pran sa yo ba li a. Paske w te mete l nan konfizyon yon fwa, donk w ap stil toujou mete l nan konfizyon pou tout rès vi l. Donk li pral pran move egzanp ke pwofesè lekòl yo ap lage nan zòrèy yo nan peyi etranje yo. Donk itilize lè mo jis kan vou pale de seksyalite a vos anfan. Ok lòt pwen kem twouve ki enpòtan se ankouraje timoun yo pale avèk nou antan ke paran ankouraje timoun yo vin pale ansanm avèk nou se ke ou gentan di pitit fiw la pitit gasonw lan kèlkeswa sal wè kèlkeswa sal tande kèlkeswa sa yo dil vin pale avèk ou paske ou se meyè moun Ki ka ede l konprann sa l wè a. Eske nou konprann? Eske, eske nou dan le ben, sa m ap di a la? Ankouraje pitit ou vin pale avè w. Pa repouse l. Pa pran pòz ou se kretyen, ou pa p pale de seksyalite, ou pa p pale de fè. Ok? M pa p di mo a nèt pou si yon timoun tonbe sou videyo a, e pa nan bouch mwen pou l tande l. Ok? Mo kreyòl la yon ti jan. pike pou se yon timoun gen ba zaj ke l poko dwe tande pou l tande. Donk nòmalman, lè w ap pale de seksyalite avèk timoun ou, ankouraje timoun nan vin pale avèk ou. Sa yo di l lekòl lan, montre l ou prè, ou disponib pou tande l. Sa yo di l nan anviwònman kote l al jwe a. Fè l vin di w li. Ankouraje pitit ou vin pale avèk ou. Bat pou pa yon bèt nwa pou pitit ou, jan ke anpil paran te konsa nan tan pase yo pou timoun, e anpil paran stil kontinye konsa. Paske yo pa jwenn yon moun ki pou louvri zye yo, ki pou di yo, yo dwe fè edikasyon seksyèl pitit yo, yo dwe pale avèk timoun nan de tout bagay, sof ke teni kont de laj li, pou lè w ap di l yon bagay pou l pa vin. Ok fè may li gentan devlope son bagay ke li petèt pat dwe ke w konnen. Donk mwen la jodi an nan videyo sa pou m ankouraje w fè timoun nan zanmi w, fè timoun nan vin di w tout sa l tande, fè timoun nan vin di w tout sa l wè. Lè w blage tablèt la nan men timoun nan l tonbe sou yon bagay, otomatikman l wè yon bagay ki petèt parèt anòmal ke l pat konn abitye wè, mete l an konfyans pou l vin di w. sa l wè a, pou l vin poze w kesyon sou sa l wè a. Lè yo di yon bagay nan lekòl la e ke se pa edikasyon sa w ap ba li andedan kay la, mete w dispoze e disponib pou w kapab tande l. E se youn nan erè ki fè ke anpil moun k ap viv nan peyi etranje yo, Yo rate edikasyon seksyèl pitit yo paske yo pa gen tan pou yo tande timoun nan. Yo pa gen tan pou yo pale ansanm avèk timoun nan. Yo pran de twa kat djòb. Yo toujou nan overtime. Yo toujou ap pwofite fè lajan paske pou yo se lajan ki ka subvenu a tout bagay nan lavi. Sèt ou bezwen lajan. Men edikasyon pitit ou a. De zero a sizan. De sizan a katòzan. Ou rate l ou rate l pou lavi. Donk sa ke yon lòt moun gentan ba li a, ou pap ka defèt li paske ou pat la pou te fèl pou li. Ou tap kouri dèyè lajan. Donk jodi an mwen vin di w, mwen vin ankouraje w e m vin raple w, yn fwa ke w gen yon timoun sou responsablite w, ou gen yon gwo chay sou do w. Donk ou dwe. manje, ou dwel enstriksyon lè w voyel lekòl men edikasyon se nan fanmi sa fèt. Donk wap travay, mariw ap travay nou pa janm gen tan nou nan overtime nou kite timoun yo nan kay pou kont yo nan kouri fè lajan poun achte kay poun met sou entènèt poun fè tout moun wè nou gen gwo kay nap vwayaje nou sesi nou sela pandansetan nou rate edikasyon timoun nan map diw jodia ou menm ki rate edikasyon seksyèl pitit ou ou rate on bon pati nan lavi timoun nan. Paske seksyèlman palan mond lan fini. Donk si ou pa kanalize timoun nan depi jodi a antanke paran, lè ou rate, ou rate yon gwo bagay. Lòt pwen an se ne pas toujours attendre des questions. Kisa sa vle di? Gen timoun, depandaman de tanperaman l, li pap poze w kesyon. Donk ou pral di ke Mwen gen 2 pitit, mwen gen 3 pitit, mwen gen 4, 5 pitit, yo pa janm poze m kesyon, donk kòman m pral fè konn sa timoun nan konnen? Non. Antan ke manman, antan ke papa, ou dwe chèche konn ki tip de pitit ke w genyen. Paske se ou k fè l, se ou k pote l, se ou k ap training, k ap ba l training nan kay la. Se ou menm k ap ba l manje, ki p chanje kouchèt, depi timoun nan piti, depi l nan kouchèt, ou gentan wè tanperaman l. Ou gentan konn ki tip de timoun ke li ye pa rapò avèk fason ke l ap kriye, pa rapò avèk fason ke lè w fin pwòpte l ou mete l kouche ou wè l reyaji. Gen timoun ki bagatèl, depi lè l te piti ou te wè sa. Donk ou menm antanke paran ki ap swiv pitit ou depi piti, ou dwe gentan. Ou dwe gentan detekte Tanperaman entèl se tèl bag te tèl fason pou mi avè l Tanperaman entèl se tèl fason pou mi avè l Fason ke mi avèk pi gran pitit mwen an m pap konsa avèk dezyèm pitit mwen an paske yo chak gen yon tanperaman e nou tout konnen lòm diferan nou chak gen yon tanperaman De jumèl de jimo ki vrèman vrèman vrèman bon jimo yo pa gen menm tanperaman. Yo pa, yo pa pale menm jan. Yo pa panse menm jan. Yo pa reyaji menm jan anpil fwa. Donk se ta dir ke lòm nou diferan. Donk sa pral vle di ke pitit ou a, ou gentan konn tanperaman l depi lè l te gentan gen 1 an, 2 an, 3 an, 4 an, paske gen timoun ki plis chalere kon lòt, gen timoun ki plis bay renmen, bay kalen, Gen timoun ki plis renmen poze kesyon nan yon lòt, donk otomatikman w ap gentan wè ki tip de timoun ke w genyen. Lè w pral kòmanse pale de seksyalite ansanm avèk timoun nan, w ap konn kòman pou w abòde sijè. Donk mwen te jwenn yon paran yon lè, nou t ap pale de kesyon timoun epi li di m ke li gen yon timoun ki gen 12 an, pitit la pa janm poze l ankenn kesyon. Hum. M di, e ou menm kisa w fè? Li di, m pa gen anyen m pral di l non plis, si l pa poze kesyon se paske l pa bezwen konnen oubyen paske lespri l fèmen toujou. Oh! Ou fè erè makomè. Lè w wè timoun nan pa pale l gen yon ekip bagay anndan l k ap travèse l. E l gen yon lòt fason ki ap edike deyò. Donk sa vle di ke gen timoun ki pa chwazi pale se ou menm antanke paran ki pou abòde sijè a. Gen plizyè fason ke w kapab abòde sijè seksyalite avèk yon timoun ki pap poze w kesyon. W ap gad televizyon avèk timoun nan, gen yon sèn ki pral pase, fon ti voye zye w gad reyaksyon l. Janl ranje kòl, janl retel gad sa lap gade a pral fè w detekte ki tip de timoun ke li ye, eske l gon bagay nan may li. Gen timoun nan kap jis pran pòz fennen l oubyen leve k pa gade paske ou menm ou tèlman te di ansanm avèk li, li jis montre w ke sa lap, sal tonbe sou li an li pa bon. Paske ou menm ou di, ou pa bal kote poul pale. Men gen timoun kap stil ret gadel paske li son timoun ki kare. Donk la, menm sil ret gadel, menm sil pa ret gadel oubyen l fennen kò li yon fason, ou menm pwofite abòde sijè seksyalite an fonksyon de sa w tonbe sou li ansanm ak timoun nan. Pandan ke timoun nan sou tablèt li, l ap gad ti komik oubyen l ap aprann yon bagay, pandan ke w ap gade televizyon ansanm avèk li, oubyen pandan ke w sou YouTube ansanm avèk li, oubyen pandan ke w pral nan, ou pral petèt nan market, w ap sòti avèk timoun nan, ok? Ou pral nan park ansanm avèk li, sitou ou menm k ap viv aletranje. Donk timoun nan tonbe sou yon aksyon ki fèt, pwofite pale de sa w wè a ak timoun nan. E se pandan w ap pale ansanm avèk timoun nan, ou pral rann ou kont ke l te gen yon pil bagay anndan l ke l pa t ka eksteryorize, tou senpleman paske w pa t ba l bo pou l te pale. Mes amours! Videyo an kòmanse vrèman long, li trè entèresan sa m ap di yo, men m pa vle l twò long paske m konnen ou menm tou, dèfwa ou lase pou tande moun k ap pale twòp nan zòrèy ou. Donk, m ap di w, ankouraje timoun yo pale ansanm avèk ou, onèt ak timoun yo, Ba yo bon repons lan oubyen si w poko gon repons, reziye w di timoun nan ke w pa genyen l ou pral cheche l pou li, ankouraje l pran li ansanm avèk ou, tout sa l wè nan anviwònman l fè l vin di w li, ou menm tou chèche liv pou li sou konn sou pou kapab pale de koze seksyalite avèk pitit ou. Pa kite moun fè edikasyon seksyèl pitit ou pou ou, se ou menm antanke manman, antanke paran, antanke titè ki dwe edike timoun nan seksyèlman. Depi timoun nan, depi ti fi a oubyen ti gason an li kòmanse gen 2 zan, fòk ou kòmanse montre l ke l pa sipoze rete ni devan ni ou menm ni papa l, ankenn moun nan kay la. La l pral kòmanse santi ke bagay sa a se yon bagay ki dwe kache e ke l pa dwe ekspoze o gran piblik. Lè w kòmanse fè timoun nan Kòmanse gen respè pou pati jenital li, respekte pati jenital li, otomatikman gen de sans kap vin devlope lakay li pou l konnen sa se yon bagay ke l dwe pwoteje paske li enpòtan nan lavi l. Menm si timoun nan pa ko gen tete, ok, sen l poko devlope, sa m vle di an, donk montre timoun nan ke l pa ka kite lestomak li devan konsa. Donk se enpòtan lò ke w pral pale ansanm avèk timoun nan de seksyalite paske se depi piti, depi w gen yon ti fi k kòmanse gen 4, 5, 6 zan ou pa gen dwa nan fè twalèt de bal ankò. Se li k pou fè twalèt li pou kont li. W ap montre l kòman pou fè twalèt li. Antan ke manman, w ap sipèvize l. Sa ka rive chak semèn, ou chwazi fè l ou menm pou montre l kote ke l dwe manyen, kòman l dwe manyen, kòman l dwe fè kò l. E si w ap fè twalèt timoun nan, ou wè l ap souri, pa etone paske se toutafè nòmal nou konn klitoris lan se yon bagay ki sansib. Donk lè w wè timoun nan ou pa pral di tifi sa cho. Non, li nòmal pou l santi, li dous pou l santi ke y a kèlke choz la. Donk, yn fwa ke w wè l fè jès sa, se pou w montre l ke wi se nòmal e se sa k fè m pa dwe fè twalèt ou, se pou dwe fè twalèt ou pou kont ou. Vwala, se pa yon bagay ke w dwe jwe, se yon bagay ke w dwe pwoteje e vwala men kòman pou fè, men kòman pou fè gen anpil bagay ke m ta ka pale de kòman pale de seksyalite a son anfan nan videyo sa a men m ap jis kite. Pwen ke m te touche yo, ki se kèk eksplikasyon ke w dwe abòde, anvan menm ke m pral vin avèk yon lòt videyo pou m di w e tèl reyaksyon timoun nan genyen men kòman w ta dwe pale ansanm avèk. Mèsi paske w te gade tout videyo a, si w rive la se paske kanmenm videyo a te enterese w. M ap di w kite yon like, Ankouraje nou, pataje l avèk de twa zanmi w epi kite yon kòmantè di nou sa w panse de videyo a e ou menm ban nou eksperyans pa w ajoute de bagay ke m pa di paske pa bliye pèsonn pa janm fin konnen ok pa gen moun ki konn tout bagay sou tè a men kanmenm nou tout ap fè efò Ankò yn fwa mèsi paske w te gade videyo a e m swete kwaze w a la pwochèn pou yon lòt kalite videyo ki pi bèl ki pi enstriktif toujou kenbe la pa lage Babay tout moun.